Bon, gen yon ti bouch pa gou ant Theriel Thelus ansanm avèk pastè André Muscadin. Puiske nou konnen sa kapab genyen kèk jou depi ke pastè André Muscadin te vin di ofisyèlman ke li pral poze kandida pou prezidan peyi Dayiti. Pou anpil moun, se yon bòn nouvèl pou pastè Muscadin ta vin prezidan peyi Dayiti, e konsa tou pou anpil moun yo di ke pastè te marye deja, li pat kapab jere fwaye l, e anplis, Li se yon pastè, bagay politik pa pou li. E pou yon lòt gwoup moun mes amours, yo fè konnen ke pastè Muscadin pa mye plase oubyen li pa byen plase pou l kapab al reprezante peyi Dayiti puiske li pat kapab jere fwaye l donk li te marye deja e madanm li yon bò, li yon bò donk se pa yon peyi l ap kapab jere. Ebyen, Theriel Thelus ki te pale sou dosye a ta sanble pat. pale an favè pastè Muscadin e bagay sa ki ta pral fè pastè Muscadin monte chè pou l kapab vin reponn Theriel Thelus. E Theriel Thelus pou bò pa l kounye a deside pale ansanm avèk pastè Muscadin. Nou pral tande ki repons ke Theriel Thelus li menm li ta chwazi bay pastè Muscadin pou nou kapab genyen yon ide de kòman ke bagay lan li t ap dewoule. Mwen salye nou chak ki ap gade video sa, pa bliye ou sou nen sou SD, si w potko abòne tanpri fè sa kounya, pataje video sa ansanm avèk yon lòt fanmi w, ansanm avèk yon lòt zanmi w, epi vin nan espas kòmantè la pou kapab di kisa ke ou panse. Donk mes amours san pèdi tan, nou pral tande Theriel Thelus ki tap pale ansanm avèk pastè André Muscadin. Ann tande mes amours pou tout detay. Legliz gen pouvwa pou transfòme sosyete a. si li retounen sou vrè baz li, fòmasyon espirityèl, edikasyon moral, moral! edikasyon moral ak angajman sosyal. Paske lè legliz la ak lidè yo oubyen lidè li yo nan legliz la viv selon prensip sila yo, li ka retounen vin yon limyè pou gide pèp la nan mitan fènwa, konfizyon ak dezespwa. Kidonk, kesyon an rete ouvè Eske moman nap viv la, eske moman sa moman pa rive pou legliz la fè yon egzamen konsyans pou li retounen nan vrè misyon l? Paske lè legliz la fò konsyans tout pèp la, tout moun ki legliz yo, yo vin pi fò tou. Men si legliz la fèb, tout moun yo vin trè fèb, yo vilnerab. Sa di premye modèl la, premye egzanp lan, e li biblik. Lè w se pastè antanke bèje, vous avez une responsabilité très lourde pou pran swen twoupo yo, et ceci à tous les niveaux. Sa di ou se yon modèl an pawòl, an aksyon, an amour. Sa di ou sipoze yon nèg ki entègre, ki moral, ki dwat, paske w son modèl pou la jenès, ou son modèl pou legliz. André Muscadin, misye reponn TT, l atake m, paske m te pale avè l selon la bib. Li pa voye monte non, m te ba nou referans biblik. Misye pati konsa. Pawòl l ap di yo enterese m, men se zonbi yo ki plis enterese m ki devan l lan. Epi n pral gade chak sa misye di, epi n ap konprann sosyete a pi klè. Ann tande André Muscadin. Familyal, pwoblèm familyal la se m t al chache w, m pa rekonèt ou m pa t al chache w. Sa vle di misye minimize pati la fanmi. Alòske tout la Bible li pale de moralite. M pa gen pwoblèm ke madanm misye ka kite l si fi a deside kite l. Men atansyon, mwen anpil nan nou vle lapide fi a sèlman. Men eske n al chèche rezon fondamantal ke madanm, on madanm, on nèg k ap byen mennen, ki responsab, on legliz k ap byen pase, ki gen milyon l ap konte, ou panse l ap leve on bon maten, l kite tout sa l te konstwi alòske yo soti trè lwen, epi l kite tout sa l te konstwi epi l vin kache kò l Etazini? Ou panse l t ap senp konsa? Eske w panse l senp konsa? Nou sèlman wè sa fi a fè sou rezo l ekspoze l, men eske nou ale tou ofon pou n chèche konnen paske gen anpil bagay ki di. Gen bagay nèg di mwen m pa ka repete yo paske m pa gen evidans pou sa, men gen anpil bagay ki di. Gen anpil koze ki di atè a. Bon menm zanmi an pa lontan la nan, kòman emisyon an rele kisa yo vle pa sa, kisa nou vle? Ou pa sonje pawòl li t ap pale? Mwen m pa ka di yo paske m pa gen eleman pou sa, men tout pawòl yo pale. Pawòl yo pale. E son dal moun reprochan. Ou pa wè misye la lal dim ke wi li te konn banm kout mikro nan shalom. Sim te konn manje nan menl tou l tap repete sa. Men m pa janm rann moun sèvis sa fasil. Manje moun lajan moun pa janm enterese m non papa konsa depi lontan m konsa wi. Manje moun lajan moun pa toujou enterese m non papa. Eeh m kwè nan travay. Eeh m te wè madanm misye tap di, tap joure fidèl yo, kap di yo pou pou yon gonm m chèch nan lakou lakay li ki kote nan Shalom wi sou tèt mil goud moun yo wi. Tande byen. Tande misye t kòmanse la, l kòmanse la. Pwoblèm familyal, pwoblèm familyal èske m t al chache w? M pa rekonèt ou m pa t al chache w non.
Pwoblèm familyal èske m t al chèche w? M pa rekonèt ou m pa t al chèche w. M ba w garanti menm pou blag. Mikey pap leve kite kay la la konsa san m pa fèl anyen tande byen menm pou blag Mikey son bèl fanm pasa yo di nèg lèd renmen bèl fanm bon son bèl fanm Mikey tande non menm pou blag Mikey pap leve kite kay la menm sil ta gon foli ki pranl li pap leve kite kay la san m pa fèl anyen sa di avan w kouri lapide al chèche konprann al chèche konprann. Sa a di kounye a lè zonbi t devan w yap bat bravo men yo la kap vin dèyè diri men yo gad figi yo sou ekran vin dèyè diri epi kap kriye anmweyy bagay rele anmweyy se visye nou ye nou pa al chèche anyen pou nanm nal chèche ti manje e se sak fè yo dejwe nou kounye a w wè poul ka lanse kanpay elektoral li li kòmanse ap ba nou mamit diri anndan legliz la. Kounye a se machann lwil, machann diri l ye, l ap ba nou mamit diri, epi se konsa l achte konsyans nou, olye li kreye inivèsite pou nou. Paske ak kantite lajan l ranmase yo, pandan l ap fè legliz li miltipliye, bagay radyo l, televizyon, sa te ka rive Dèlma gon referans, gon inivèsite Chalòm de referans. Sa te ka rive? Sa te ka rive! Epi, yo rich sou tèt nou epi y ap pase n nan tenten sou lajan nou ankò. Eben, kite m di w sa André monchè, w frape move pòt, dayè m tande w di, on nèg sou cha legliz wi, li di w e grenn ni plen, he, e grenn plen li ye, l te ka reponn, eben reponn, m ap, bon, e, e sa k fè m ri, ou wè, m pa site non moun fasil, ou wè m kòmanse avè w, m kòmanse avè w. Paske m tande w di se grenn plen w ye. Alòske yon nèg di misye se kandida laprezidans. Bann foulay. Mwen di n sa mesye, 2026, pa 2010, pa 2004. Men yon pakèt ti sòlda m tande yo se fidèl tèt mare, tèt bòchèt, epi kòmanse vin mòde pye tete. M pare pou nou tou.

egare. Ou poko gon santyèm tè nan viw dim ki kote ou achte yon santyèm tè bon ok premye bagay lan sèke m patap ka achte santyèm paske m pa gen lajan paske m pap ka kase ponyèt moun pou map ranmase mil pyas Apre sa pou milyonè sou tèt yo, pandan map moule nan gwo machin, gwo figi, e sak fè wè avan yè Mackenson rele w li di w men prezidan wi, paske lè l wè kòtèj la debake nan legliz lan, misye di men prezidan, sa di m pa tap ka, mwen menm m son nèg m trè, m kwaze avèk zanmi yo nan Smith Valley di m TT men, tande non, men se 2 mond diferan, apa w son nèg sa, on nèg saj m ye tou natirèlman, m pa menm gen foli non, Paske m tap santi ke par humilite, par amour, kom si pou m ta ranmase tout mil goud sa yo, epi m ap byen mennen, pandan gen yon pakèt moun kap mouri grangou nan dan lakay mwen. E m di w, Jude Daou son egzanp vivan ki son pilye nan Shalom. Dayè si gen Shalom se gras ak Jude Daou. Tèlman misye te sakrifye l pou zèv sa a. Gen 3 eleman fondamantal ki bay Shalom nan. Aprè enspirasyon fin depatcha. Se Jude Daou, Muscadin epi Papi Jacques. Men Jude Daou se ton pilye. Misye gon emisyon nan maten, misye lave lè a. Misye gon karism, misye gon kapasite pou la tire la grand foul. Jude Daou. Alos ke misye mouri nan mize, nan fatra, nan salte, nan kras. M rekonet ke bon Dieu justement kapab kale Jude. Men se nou ki tap fe dezod. Jude fan pil dezod, bon Dieu kale l. Men sa pa vle di pou nou te kite l mouri jan l mouri a. E sak fem di nou atansyon. M konn istwa yo. Si w se kandida a la prezidans, ou frape movez pot. Mwen w gentan lage yon pakèt ti sòlda sou rezo sosyal mache mòde pye moun. M pare pou yo tou. To done ankò.
Ti kòb an bon santyèm tè. Isi a se 3 milyon dola meriken l koute. Yes sare! Ay! Kote Jezi pran n? Enbesil! Enbesil! Misye di isi a koute 3 milyon dola. Ki kote l jwenn 3 milyon sa a? Sou tèt zonbi yo. 3 milyon dola sou tèt zonbi yo. 1000 goud, 500 goud, voye lajan, li koute 3 milyon dola. Misye di m poko gen yon santyèm tè an Ayiti. M gen, konbyen li ye? 3 santyèm oubyen 6 santyèm Mikey? Nou gen yon ti bagay wi. E paske nèg yo te gen volè, li fè n pa fè anyen sou li, m kite l atè a, li atè a. Nou gen yon ti bagay wi. Tande non! Men tande, misye di e sa koute l 3 milyon dola ameriken. Sou tèt zonbi yo. Ann kontinye. Ann kontinye. Misye di m egare, enbesil. Paske m pa gen yon santyèm an Ayiti, paske mwen m pa ka kolekte milyon sa yo. Ou konprann? Sa di m pa gen, m pa gen, kòm si odas, m pa gen ruz ase pou m ta kolekte mil goud sa yo. Hey, l ta fè m mal, monchè. Si m ta kolekte yo, fò m ta ede pèp la. Ma wè, ma, m sansib, ou pa m ap gade pye Michel-Ange la, ki, m wè pye a parèt anfle, m pa m ka gade foto a. M pa m ka gade l. On timoun dezan pye l kase k ap soufri. Sa n fè pou li, nou voye l lopi, lopital. Nou fè l opere. Se sa n fè wi. Sa se wè, wè, mwen menm, m pa gen mil goud. Donk, si m te gen mil goud, ou wè sa m t ap fè? M t ap depase frè Luckson zòn pa fè moun. Pami bon sitwayen n dwe onore Ayiti, l rele frè Luckson zòn pa fè moun. ki non sèlman repare nanm ki pèdi, men li repare yo spirityèlman, materyèlman, sosyalman, li repare yo, san l pa mande moun, bon mwen mil goud, bon m sesi, li sèlman mande dyaspora a ede l, epi nou wè sa l va vè yo. Kitel mache ti John. Yes!
Bondye beni nou legliz la. Amen! Yon pwojè de kantye se 5 milyon dola ameriken l koute. Mezanmi i lè pou moun te. Nan pwojè tout antye li koute 5 milyon de dolar. Sa di w wè misye la vante de milyon ke l envesti la sou tèt moun yo atè a. Mwen m panse jan misye parèt la lap frape a m pansel pral kontinye poul dim etc men sa shalom université shalom kap fòme des agronòm des enjenyè des medsen etc profesyonèl tout kote nan peyi a t m sezi. Eksplwa kap fèt la a, eksplwa pou kiyès? Muscadin et sa famille. Se sa k fè m sonje non, non, eh, non, non, non, non, non sèvis an dirèk, misye ta, misye te kòmanse ap repwoche yon seri de moun. E sa k fè, mwen menm, depi lontan m konsa, grann mwen souvan di w, eh, pito visye w pa saf. Mwen m pa ni youn ni lòt. M viv ak sa m gen. Paske wè, m pral fè w tande misye pi devan. Si m te konn al mande misye ti kòb, li t ap repwoche m jodi a wi. M pa janm rann nèg sèvis sa. E pou enfòmasyon w, m pa t janm travay nan Shalom. M wè w gon ti sòlda w ki te repete sa avan yè. M pa t janm travay nan Shalom. M te travay nan Enspirasyon FM ki nan Ri Charewon alepòk. 103.7 ki pou mega pou lenstan. ansyen frekans mwen kwè se radyo lakansyèl sa di premye bagay ke w dwe korije nan pwochen mesaj ou yo lè m tande grenn plon ye ou ta reponn reponn non pou n konnen vagabon nou ye ki foli w gen la tout moun konnen kiyès nou ye deja e sa m tou di jèn m tande misye te sou chè yo t ap repwoche jèn atis ke l ede ki mele moun bon sam te bezwen konnen ou te bay Delly Benson 10000 dola m pat bezwen konn sa paske wi yo di l pa ede an ou ede kèk atis ou ede mwen m pale atis m ede gen yon pakèt jèn atis m ede la wi ou janm tande m pale de sa bon gen yon jèn atis la kap soti yon mizik ke m bal sipò l mande m pou m voye logo ti koze trifon pou l mete m di non sa pa nèsesè. valè jèn atis mede ou janm tande m pale de sa bon menm kòm pastè legliz ou ede yon jèn atis evanjelik ap evolye epou wap repete sa sou chè wap repwoche l aprè sispann mesye m di ou swiv nou wi mwen menm menm si w wè m pa pale m swiv nou m bezwen bon moman pou m reponn nou avèk vagabondaj nou yo. Pase moun pè nou yo pa pale de nou. E nou nou zonbifye moun kal devan nou yo. Konsyans nan peyi sa. Pase avan 2000 goud men le pwojè de grand se se 5 milyon dola depanse. Le pwojè de dema se 3 milyon dola depanse. La radyo tele shalom se 3 milyon dola depanse deja. Yes! 3 milyon dola depanse deja. Radyo tele shalom. 3 milyon dola depanse e pou pèp la e ben radyo pèp la pa gen pwoblèm yo genlè panse moun sa yo devan la kal pran diri nan men lan kap leve anvlòp anlè a pral kòm si se li se avè yo li pral rive yo somè paske m wè l gentan kòmanse bonè la bon tande ou fèk lage mèt la ou parèt tou limen he he Vin kote m gon kay, jaj on kay Vin kote m, vin kote m gon kay nan Pòtoprens. Kòman m ta fè gen kay nan Pòtoprens? Bon m pa nan gang, m pa nan viv ansanm, m pa gen moun k ap ban m mil goud, m pa nan vòlò, m pa nan Leta, m pa travay, m pa t nan Palè Nasyonal avè nou sou Lavalas, sa di m pa t ap brasa avè n, kòman m ta fè gen kay nan Pòtoprens?

Se grenn plen li yo li te ka pare pou moun. Pastè, sou chan legliz la li ye la a wi. Ak zonbi yo la. Grenn plen li ye, grenn plen li ye wi. Li se grenn plen. Sou chan legliz la wi pastè ye la a. Grenn plen li ye. Papa moun an dosye plen. E e grenn plen li ye. Li te ka reponn wi granmoun. Li te ka reponn wi. Ha ha ha. Li te ka reponn wi granmoun. Ha ha ha. Granmoun li te ka reponn wi pitit. Ha ha. Papa a m tande w. Ou tande zonbi yo ki pran gaz. paske l di l te ka reponn paske se grenn plen li ye epi zonbi yo ap bat bravo wi wi wi yo kontan paske li te ka reponn eske nan ki sa legliz Bondye a tonbe eske nou wè ki kote legliz tonbe egzan nan la bonèt la

e ou wè le pwoblèm? E ou wè le pwoblèm si m te stajyè? Se nòmal m te nan Icop. Jak se te direktè jeneral radyo a. Se lojik pou m te fè staj ladan l, piske m te kapab. Paske se pa tout moun ki te gen chans pou al fè staj. Fò w te ka pale, paske Jak misye te trè kòmsi egzijan nan sans sa. Fòk bouch ou te bon. Fò w kab di si sesi se sè, sè swen son san siksè. Sè seri son si syo kon ne sè si san son. Fò w te ka di sa. Kounya nan peryòd de pwason, fò w te ka repete pwason san bwason e pwazon. Fò w te ka di sa. Sa di si bouch ou te gouyad, fò ou pa tap ka la. Sa di pou w te fè staj, fò ou bouch ou te kòrèk alepòk. Fò w te ka repete sa. Syèl si se si se sè sèsyon son san siksè. Sè Seri son si si yo konnen sè si Sanson fò w ta di sa plizyè fwa san tonbe jiskaske yo aksepte w. Mwen dwe di mèsi paske m gen lòt fè dekout mikwo m nan radyo Shalom. Bondye beni w. Ou tande misye di li tande m di l mèsi paske l te bon m fè dekout mikwo nan mikwo Shalom. Se nòmal paske m rekonesan. Answit m pa t nan Shalom. M raple w m te nan Enspirasyon Se lojik paske m pa engra. Se nòmal pou mwen raple kote m sòti. Paske m pa engra. Men ou wè le pwoblèm? Kote sa ki dera m nan? Kounye a si m te konn al manje lakay ou, kounye a w t ap repete sa, w t ap di, se a gras a manje m ki fè w leve. Erezman m toujou kenbe sa. Menm si n soumoun nou pa ka di sa. M pa janm nan mande nou al dre, al kòmsi al desann figi m devan nou. M ap di nou, bon m yon ti chèk la, bon m yon ti gaz m yon bagay. m pa nan kategori moun sa yo. Ok! So m pa janm nan kategori moun sa yo. Sa di si, m byen kontan w di, m t al man fè staj nan Shalom, e pa t Shalom non, se te Inspiration FM. Ou te ban m fè 2 kout mikwo. M pa t janm konn wou nan mikwo. Dayè, avan tou, son teknisyen. M te nan emisyon Bonjour Haïti chak maten 8 è, 10 è avèk Jacques Maurice. Avèk Dezimèn, Mackenson Joseph, etc. Job te konn vini nan emisyon sa a lepòk. Sa di m pa t janm konnen w kòm prezantatè a lepòk paske se nan maten m te konn vin nan radyo a. Sa di m pa wè sa w vle di pa la. Epi ou tande zonbi yo kèk kontan. Bon, misye pral fè zonbi yo kontan pi rèd paske l di l se bèl gason. Yo kontan! Li konn sal fè, li bèl gason, li bèl gason vre, li konn sal fè, legliz la yo kontan wè, ou remake se medam yo plis kontan yo chofe hahahaha. Ayayayy son peyi difisil hahahaha. Men nan sa nèg yo pran legliz la yo lagel. Donk sa se André Muscadin ki tap reponn TT pa rapò ak egzijans biblik ke m evoke avèk anpil rezèv ke m fè e misye estomake, e misye reponn mwen e l di l se grenn plen li te ka di plis, m t ap tann ou di plis, paske m pa janm nan mande nou, m pa janm nan koripsyon avè nou, si n ladan l, m pa janm nan trene bòl mwen, dènyè fwa m pile chalòm, Kòm si kòm espas la wi. Se yon seminè. Bon, m pa menm kwè m manje kòb la paske tande. Dènye fwa m wè òganize yon aktivite nan espas Shalom, se t yon seminè de fòmasyon. Paske m te kwè nan fòmasyon mwen menm. Avèk Sony, frè Sony Etienne. Te gen madam Mario Bregard ki te la, ki te vin fè fòmasyon sou pwotokòl, konvnans sosyal e pwotokòl. Bon, m pa, lajan sa, m pa konn sa lajan te fè.

Pase a mande moun men le pwojè de Kantse se 5 milyon dola depanse, le pwojè de Dema se 3 milyon dola depanse, la radyo Tele Shalom se 3 milyon dola depanse deja. Yes! Dim kote nou gon kay, jajon kay. Dim kote nou dim kote nou gon kay nan Pòtoprens.

Ou pa konn li ekri pase m. Ou pa eklere pase m. Pale, pale, pale, pale. Bon se te nou le di sa. Dayè estajan te ye nan radyo Shalom.

Jenny we need you to build a spacecraft what you plan. It needs to be fast with blasters.
Enben la sosyete vwala eehh e sa nèg yo fè ak legliz la jodi a donk mwen menm m rilaks m poze e kòm misye di son grenn plen li ye Donk nap tann. Men map solman raple tout zonbi ki devan misye kap aplodi. Wewewewewewe. Gon paket la dan yo ke m konnen ki nan gwo soufrans tribilasyon. Misye fyer. Paske espas shalom nan koute l 5 milyon de dolar. Reyisit personel. Ok. Ak la ajan sa a misye ok sa vel la peyi universite pou pitit li ki aletranje. Padon men mou nan pousye a. w ap peye kamyonèt, w ap mache a pye, w al nan jèn pou delivrans. Alòske, nan lajan sa w ap plede bay la, se avè l l ap peye inivèsite pou pitit pa l k ap fòme aletranje. Nan vwa Bilo, nan kite sòt. Nan kite sòt. Se lojik, jodi a pou l ap pale avèk fyète, avèk awogans. A gen pwoblèm. Kòm misye se kandida pou pòs prezidan, misye estime ke m son eleman ki ka ba l pwoblèm, enben m pa p ba w mantò, Andre, ou frape nan move pòt la. Ok? Kòm ou met nan tèt ou legliz Shalom ka fè w prezidan, enben pa gen pwoblèm. Pèp la pa egare ankò non papa! E sak fè w vini avèk bagay ou ap voye dlo sou yo fè makak fon pil grimas on nèg pastè gen bagay misye ap fè e bagay m konn wè nèg ame selès ap fè misye ap voye dlo sou moun fè makak m pa konn si e pise m pa konnen kounye a l vin mamit diri pou l achte moun yo paske l pral kandida se sa yo di w ki sosyal anndan legliz an kidonk se sa yo di w selon sa w li nan bib la se sa li di w ki sosyal la e kounye a olye n fòme moun yo pou yo vin sitwayen de demen N ap preche yo rezinyasyon dan lakras, n ap preche yo rezinyasyon dan lamizè, dan lapovrete, epi nou di yo chante sis kreyòl. Nou di yo, Jezi, pran nou, pran m jan nou wè m la. Pandan ou menm w ap byen mennen, ou sou blende, ou plen ajan de sekirite, w ap byen mache, w ap fonksyone, etsetera. Dayè wap jodi a wap ou fyè paske ou se bo gason wi byen si bo gason wap byen souri yo di m gen bèl bèl ti sè legliz la tou yap gade pastè e byen yap gade past ou pa ale yap gade past ou pa ale yap vide yap vide diri yap vide mami diri pou yo e byen tande nan galon lwil sou tèt tout sa yo se makak kòm on nèg kal lekòl ki tou kiltive wap eseye kaptive atansyon on pèp ki dezespere. ou itilize mizè pèp la ou fè kapital ou, ou fè kapital ekonomik ou, ou fè kapital sosyal ou, kounye a w bezwen fè kapital politik ou sou do menm pèp mizerab sa a. Alòske chaje moun ki nan kras anndan lakay ou. E m di w Jude Daou mouri nan kras, m asime sa m di a. Alòske misye te yon pilye anndan Shalom. Sa di fò ta met jenou w atè pou repanti dabò. Ok? Se vre m di sa deja. Jude Daou gen kont li ak Letènèl pa rapò a dezòd misye fè anpil dezòd. E sitou, e se sa k fè m wè w minimize kesyon familyal la. Alòske la fami, se youn nan rezon tou ki mennen Jude anba tè. Paske misye te imilye madanm ni kelke pa. Men tout sa Shalom jwe gwo wòl nan sa paske tout vedèt Jude la se Shalom e pat gen Shalom san Jude. Tu etais au courant comme pasteur? Kisa w te fè? E malgre Jude te nan tout salte a l'instar de David, malgre tout salte David te fè, Jezi, Dye di l se l'homme selon son coeur. Sa di malgre tout salte Jude te fè, Jude pat gen dwa mouri nan mizè l mouri a, Jude Daou. Se tete kap pale mwen map di a. Jude mouri tankou yon vye chien nan fatra nan salte nan mizè Jude Daou le grand Jude Daou anndan Shalom ok sispann mwen di n sa pale ak zonbi yo m konprann paske yo pa gen nivo pou yo konprann ou di ou konn li pase m ou konn pale pase m but m pa souvan wè sa m t wè wap fè lekti w a wap tonbe ladan yo lè wap li men se pa sa k entèrese m mwen menm sof ke m pale pèp ayisyen konprann mwen. Ou panse Shalom panse Ou panse Shalom fè w gen plis notoryete Plis pou popilarite pase TT W ap gen ta konnen Al fon mikro twotwa nan peyi a pou wè Nan tout peyi a pa Pòtoprens E menm la nan Pòtoprens tou ou byen pa Pòtoprens Ale nan tout rakwen peyi dayiti Pandan m ap pale la pou w wè yon bagay Al fon tès pou wè E wap konprann sak te Riel Telus lan. Donk se pa ti tete t al fè staj nan enspirasyon an ki la jodi a. Se yon lòt bagay. E m di n sa deja, 2026 pa 2010. 2026 pa 2004. Atansyon hein, atansyon. Sa di, lè mwen ap vante milyon, dè milyon de dola ke w la, ki atè a nan Shalom, m ap atann ke w pral di m konbyen inivèsite Shalom konstwi nan peyi a. Konbyen lekòl pwofesyonèl ke n konstwi pou pitit pèp la ke n ap prita chak jou a? N ap pran lajan yo, men ki sa nou ba yo an retou? Se t ap yon bèl bagay pou m ta parèt Dèlma 33 oubyen nenpòt kote Dèlma epi m wè Inivèsite Chalòm Dayiti. Se t ap gwo bagay. Epi k ap ga ekòl nan tout pwovens yo. Kounye w ap fin eksplwate pèp la, ou fè kapital ekonomik ou. ou fè kapital sosyal ou, kounye a w panse w ka vin fè kapital politik ou, e se si malman, e m di sa w fache, men son fè ke m bay, e m di sa wi, m te di sa o depa, je ne oken pwoblèm avèk le sitwayen Muscadin, men lò w itilize pastè Muscadin, e pou vin a slogan, pou di letènèl pral se si se la, tout se bobin, se foulay. Paske ou menm ou bezwen repanti. Donk sispann sèv ak non Bondye. Bon wè, la m se avoka Bondye. M se avoka Bondye. Ou wè nan pati sa m se avoka Bondye. Ou wè ou menm, ou bezwen met jenou ou atè pou w priye le Senyè. Pa vin blofe moun nan non de Letènèl. E nou pa pran egzanp. M te site de ka. Le gran pastè, le gran oratè. M pa kwè gen ankenn nèg nan sektè sa a ki gen ora jan Chavannes Jeune te gen nan sektè sa a. M pa kwè gen ankenn nèg la ki gen l. Nan, bon, petèt pastè Gregory, paske la son lòt jenerasyon. Men nan epòk pastè Jean Chavannes Jeune, m pa kwè gen ken, e dayè, non sèlman misye son gran oratè, misye son nèg ki fòme akademikman. Jean Chavannes Jeune, misye kite kesyon legliz, l al nan politik. Gade sa k pase l. E se depi lè sa tou, gen moun ki kòmanse jis pa fin fè n konfyans anndan legliz la. Paske Bondye pa ka voye w nan misyon pou fè fayit. M sonje Luc Mesadieu, menm bagay la. M sonje pastè Elysée Joseph, yon nèg ki te sirentandan Legliz de Dye Dayiti. Gwo responsab. Epi l gon foli politik. 12 janvye misye mouri li menm sèl nan machin. Nou pa konn kòman l mouri men li mouri. Tranbleman de tè, pa gen pwoblèm. Nou ta pran egzanp sou Legliz Delma 3, pastè Néré. Paske pa janm gen inite vre anndan Legliz la. Nou ta pran pil egzanp, menm pastè Maxo Joseph. Donk sispann blofe moun, nap fè lajan, fè lajan, men pa sèvi ak non Bondye pou n fè kòb epi nap pase moun nan tenten. M nan, m la. Kon di, kòman ti pitit ti Djo a rele, Ayino? M nan degwenn nou. M nan degwenn nou. M konnen n pa vle wè m, bon kòmsi mwen m te renmen nou. M konnen n pa renmen m bon w panse mwen m te renmen nou kote m ou panse m pral chèche mwen m ta ba avè nou manje avè nou paske n se kretyen ki bò m pa konn sa kretyen vle di bon tande tande langaj yon pastè kisa Muscadin pral di yon moun la pou l konvenk mwen pou m konvèti bon m ta renmen kanpe devan Muscadin pou m di l prech konvèti m pou m tande sa l ap di m. M ta renmen kanpe devan André Muscadin m di tande non, konvèti m non papa, konvèti m pou m wè sa l ap di, kòman l ap kòmanse. Lè l a sou chè legliz li, li di w wi, e grenn plen li ye l ta pale, e grenn ou plen pale. Kòmsi mwen m grenn mwen mòl, w ap gen tan konnen. Kòmsi grenn mwen plat mwen menm, w ap gen tan konnen. Bann vagabon ak bib. E se tout dimansyon sa m bezwen n konprann. Lè w nèg san fanmi, Li pat gen pitye pour la famille e se sam di pastè malfèktè a l pa konprann. Kòman yon pastè ki responsab yon gwo asanble konsa mwen menm tande m ale Brooklyn la m wè m wè m wè Gardel m pase kay Gardel pastè Gardel premye moun li fè m kwaze se sa fam. c'est son épouse ki di madanm men tete moun yo kontan wè tete se lèm deplase pou wè lanmou moun gen pou mwen pay pran kenn ti radòtè ti anakè ti vòlò ti malfèktè sou rezo non lèm debake yon kote kote moun sivilize moun pwòp moun eklere ye se lanmou yo gen pou tete wi se pa ankenn abolotcho legliz malfèktè tèt anba non kap bouske mil goud nan men malere non Ou pa wè m kale, m debake Bacle Center kay Pastè Malory? Ou pa wè akèy la? Lè m debake nan Brooklyn kay Pastè Malory, ou pa wè akèy la? M debake nan Boston, nan Massachusetts kay Pastè, le Pastè Paul, Paul André, Paul Oxy Chéry, ou pa wè akèy la? Legliz la kanpe pou tèt tete wi. Okipe ti malfèktè sou rezo n ap gentan konnen. Tande non, mwen debake kay Gardel Legliz El Shaddai nan Brooklyn. Premye sa l di m, li di m, Tete, vwasi ma fam. Epi madanm, madanm pastè a vin salye Tete. M debake kay pastè Malory Laurent. Premye sa l fè m kwaze, se sa fam, Mikerline Laurent. M wè pastè Gregory Toussaint. akonpanye de sa fam. M wè pastè Carlos akonpanye de sa fam. Yon egzanp konsa. Kòman yon nèg wap dirije gwosè legliz sa wap mande moun yo mil goud chaj yon pakèt bèl ti gengenn sitou an Ayiti ti moun yo yo gon jan yo kanpe ti kò yo di a l'instar de choukoun se marabou yo ye epi w pa gen madanm ou pa divòse Koman w domi? Bon e bo gason w ye anplis, koman w domi menm menm? Ebyen kounye a, ou nan savon? Ou nan yon bol ki m savon? Pastè nan ki m savon, l nan chanpou. Kounye a chanpou gaspiye, chanpou pèdi. Ayayayy! Chanpou pèdi lavi l? Non non Asou, tande koze a, chanpou pèdi lavi l? Pase ou pa kapab jenn gason, e bo gason w ye, e legliz la plen limena ladan l, ti gengen n byen kanpe, choukoun yo ye, marabou yo ye, bon koman w jere tèt ou la pas? e pa blofe moun monchè rete eeh sispann ak blof la mwen m pa ladanl mwen m pa ladanl m pa nan blof la mwen menm e sak fèm diw kounya on nèg fò kiyès ki madanm ou si w nan sik rele w fò w pale klè wap prita timoun yo anba tab fò peyi a konnen. Donk sispann blofe moun bagay la. Donk mes amours jan nou tap tandel lan se konsa ke Theriel Thelus te deside pale ansanm avek pastè André Muscadin eske ou wè pastè gen rezon oubyen eske ou wè Theriel Thelus gen rezon pou anpil moun ki bay avi pa yo sou dosye pastè marye li poko divòse oubyen li pa gen yon madanm eske sa ta ka yon pwoblèm pou li pa vin prezidan eske si yon moun ou se kretyen ou pa dwe foure tèt ou nan bagay politik kite avi pa nou kite kòmantè pa nou pou nou kapab di kisa ke nou panse desone sou SD abòne pataje epi like mrenmen nou anpil male tout moun nan pwè nan yon lòt video bye.